Allo Facebook, YouTube, bonswa. Non pa mwen se Reginel Toussaint. Mwen deside jounen jodi a pou mwen pale nou yon sujè ki ase important ni pou moun ki Vwayaje deja, ni pou moun k ap viv nan peyi etranje e pou moun tou ki ta swete vwayaje. Sijè a se kisa? Difikilte yon moun kapab rankontre nan peyi etranje. Nan peyi etranje, nou genyen yon ansanm de difikilte ke nou kapab rankontre. Difikilte sa yo. Yo se pou nou prèv lè nou reyisi. Yo se pou nou kapasite ke nou genyen lakay nou pou nou rezoudre yon ansanb de pwoblèm lè nou reyisi. Ebyen, avan ke mwen prezante w sijè sa, pa bliye video sa se pou ou mwen fè l, gade l, pataje l, Kòmantel sil merite like like li sil merite dislike sa vle di pouw pa renmenn ou pa bezwen renmenn si se nan youtube wap gadel menm jan nou gen aksè pou jèm ni an sil gen kapasite pou jèm ni si wèl merite jèm jèm ni si wèl merite jnèm pa ou mèt jnèm pa donk nou pa vin e fòsew ou fè yon bagay a kont e kè. Epi konsa tou si l pa merite pataje ou pa bezwen pataje l. Ebyen sijè a kòmanse konsa. Lè yon timoun fèt, li vini nan yon mond kote ke li pa genyen konesans, li pa genyen ide de sa k ap pase de mond lan. Nan laj sa a, timoun nan depouvi de sa yo rele rezon. Rezon an ki se kapasite pou moun nan konnen non sèlman byen ak mal, men ki ba li yon opòtinite pou li distenge sa k bon avèk sa k pa bon, pou l distenge lèd avèk avèk bo pou l distenge yon seri de lòt bagay. Ebyen, pouvi ke timoun nan li pa genyen ansanb de kapasite sa yo, li pa genyen ansanb de posiblite sa yo, se ki fè timoun nan li depann de paran l, li depann de moun li leve a. Timoun sa yo blije fè yon ansanb de mwa nan sen manman n pou l ap pran lèt, pou l ap bwè lèt, oubyen si manman n pa gen opòtinite pou l ba lèt, yo fè bibon pou li, yo bay timoun sa lèt. Timoun sa lè l rive nan yon ansanb de mwa, Li pral bezwen chita. Pou l chita, premye fwa lè l ap chita yo, li pap ka chita pou kò l. Si moun pa kenbe l, y ap bezwen mete zòrye dèryè do l. Lè l fin rive yon epòk, l ap kapab chita pou kò l. Lè l fin chita, li pral bezwen kanpe, paske objektif li, se pa kanpe. Si yon moun se chita l t ap mache chita nan lavi, li pa t ap janm reyisi lavi l. Se sak fè timoun nan li pral bezwen mache. Ebyen poul mache fòl ka kanpe. Paske kanpe se li menm kap ba ou opòtinite avèk premye pay. Timoun sa a lèl kòmanse kanpe si se pa parann ki bal men lè lap fè efò ak tè a lèl fin rale li oblije dèryè yon bagay poul kanpe yon apui poul kanpe. Jiska kwa li mache. Lè l mache, nan ansanm de tan, yo mete l swa nan kindègadenn, swa nan preskolè, li aprann, li fin lekòl, oubyen li pa fin lekòl, li aprann metye, li fòme tèt li, li dezinye rèv li. E talan li gen lakay li a, li devlope l. Sa a, se lavi timoun nan e etap timoun nan li pase. Ebyen se konsa li ye tou pou kèlkeswa moun ki vin viv nan peyi etranje. Lè w vin viv nan peyi etranje, ou se yon moun konsa. Ou se yon moun ki te dakò ki t ap viv nan yon mond e nan mond ou t ap viv lan menm jan lè timoun t ap viv nan vant manman l ki vin dakò pou l viv nan yon lòt mond lè timoun nan te nan vant manman l li te alèz Apre yon mwa, de mwa, twa mwa, li te gentan ka degaje, li te gentan ka voye kout pye jan l vle. Men lè l vini nan nati sa a, nan mond sa a, li oblije pase etap. Ebyen, se sa tou ki rive nan peyi etranje. Lè w rive nan peyi etranje, se vre ou ka pati avèk pil lajan ou, ou ka milyonè, men w ap bezwen yon moun ki pou ede w simonte dèz etap preliminè. Wap bezwen yon moun ki pou epolew, wap bezwen yon moun ki pou baw men, ki pou mete w sou zepòl li pou avanse. Ke gen anpil moun ki pa jwenn opòtinite sa yo. Se sak fè yo soufri. Gen anpil jèn tou ki pa jwenn posiblite sa yo. Se sak fè yo soufri. Nan peyi etranje, Se pa mache ki genyen. Se pa kanpe, se pa rale, se pa pi bon, se pa premye pa ki genyen. Nan peyi etranje, se difikilte sa yo mwen pral enimere la yo ki esansyèl ke kèlkeswa moun bezwen sipere, bezwen yon kapasite nan yon entèval de tan pou li kapab egzakteman reyisi vi l nan peyi etranje. Premyeman, ki se ebèjeman? Yon moun ki vini nan peyi etranje, yon moun oblije esansyèlman ebèje l. Se vre l ka desann nan otèl, se vre l ka gen lajan pou l pase 2 mwa, 2 semèn, je sè pa, nan otèl, men aprè li oblije jwenn moun ki pou ebèje l, menm si l te kapab jwenn lajan pou l lwe kay. Sa k fè sa? Paske, se nan ebèjeman an moun nan pral kapab adapte l avèk sitiyasyon peyi a, li pral kapab adapte l avèk ki plan li dwe itilize pou li kapab reyisi vi l nan peyi sa. Se sa k fè, ebèjeman li se yonn nan premye difikilte ke moun nan li rankontre. Nan ebèjeman an, nan moun ki resevwa moun nan, se li menm ki detèmine anpil fwa ki premyè soufrans ke moun sa li pral rankontre nan vi pa l. Donk, si yo mal ebèje w nan peyi etranje, la soufrans ou kòmanse. Difikilte w kòmanse. Se ki moun k ap ebèje w? Moun k ap ebèje w la, ki sa l ap fè pou ou? Sèlman ba w manje nenpòt fason, lè m vle di nenpòt fason, kòmkwa avèk repinyans, avèk degoutans, ba w dlo, ba w ji, ba w kote pou dòmi sèlman? Ki oryantasyon moun sa li ba ou? La kòmanse difikilte moun nan nan peyi etranje paske li poko adapte l avèk stil peyi a, avèk kilti peyi a, avèk lang peyi a. Dezyèm difikilte moun nan genyen pou l sipere, moun nan genyen pou l konfwonte nan peyi etranje ki se lang. Gen moun ki panse vini nan peyi etranje se sèlman vini manje, bwè. Donk, m pa konnen plan chak moun, men kèlkeswa moun k ap viv nan peyi etranje a, si l vle pou l trase rèv li, Sil vle poul reyisi vil nan peyi a li oblije aprann pale lang lan. Kit li te pòtigè, kit li te anglè, kit li te fransè, kit li te espanyòl. Se enpòtan kèlkeswa tranch daj ou, si w konnen se nan peyi sa ou bezwen fè siksè, ou bezwen ere, ou bezwen viv byen, ou oblije pale lang peyi a. Pou pale lang peyi a, gon faktè ki enpòtan anpil. Gen moun ki di yap pale lang peyi a se nan fwotman, se nan tip de konfwontasyon yo fè ak kolèg yo, swa nan travay, swa nan lari, tip de zanmitay yo fè. C'est mieux sa et de moun parle. Men pa gen yon moun kap janm ka rive pale yon lang étrangère de façon soutenue san ke li pa al lekòl. Sa pral depan de ki rèv ou kounye a e pou ki sa ou vwayaje. Sètènman ou ka vwayaje pou ka manje, pou ka ede fanmi ou manje, bwè, Ou ka limite rèv ou de fason ki fè w plezi. Men tout jèn ta dwe aprann pale lang peyi kote l ap viv lan. Poukisa? Pou non sèlman li kapab entegre l nan milye a de fason sosyal de fason kiltirèl e pou l kapab konnen kòman peyi a ye, kòman peyi a ap mache, ki pwogrè li kapab fè nan peyi a li menm. E sa a pou l konnen l, li oblije konn pale. Paske kilti l te genyen lè l te nan peyi l la, nan peyi a s on lòt kilti, s on lòt milye. Moral la, li varye de yon peyi ak yon lòt peyi. Pou konnen jan peyi a li òganize l, jan peyi a li soumèt e li egzije yon seri de prensip, moun nan li menm li oblije aprann lang peyi a. Se vre, lè m fè rechèch sou Google, m gen aksè pou m tradui l nan prèske tout lang ki egziste. Se vre, kreyòl se to otreman gen kapasite pou n tradui nan lang kreyòl ayisyen. Ebyen, nou oblije antre nan lang peyi a, nou oblije antre nan literati peyi a, pli presizeman lang peyi a, pou nou kapab entegre nou. de fason sosyal nan peyi a. Ebyen, lang lan pou anpil moun se yon gwo pwoblèm paske aprann lang pa fasil. Aprann lang depann de entèlijans ou, li depann de nivo entèlektyèl ou, li depann de kapasite serebral ou. Ki kapasite ou genyen pou w aprann. Gen moun nan 6 mwa ki ka pale yon lang, gen moun li ka fè tout vi l li pa ka pale lang lan. Donk sa depann de kapasite w. E lang lan se dezyèm difikilte moun nan li genyen pou li rankontre nan peyi a paske san lang lan li p ap ka jwenn siksè. Se vre w ka travay san w pa konn pale lang yon peyi. Men ki tip de travay w ap fè. Ou kapab fè yon travay ki enfòmèl. Ou kapab fè yon travay ki pa alinye avèk karyè w, avèk rèv ou, avèk kisa w te swete, men imedyatman lè w konn pale, ou kapab retounen pran aktivite ou te konn fè. Twazyèm bagay yon moun gen pou l rankontre kòm difikilte nan peyi etranje se travay. Ebyen pou travay, gon bagay yo rele kapasite, capacité du travail. Yo fè w konprann fò w genyen kapasite pwofesyonèl yon moun travay. Pa gen yon moun ki pa gen sa yo rele kapasite pwofesyonèl. Gen yon moun ki kapab gen yon kapasite pwofesyonèl ki avanse plis pa rapò ak yon lòt. Men, ou oblije gen yon kapasite pwofesyonèl. Men, parapò avèk fòmasyon nou resevwa, gen moun ki pa kapab idantifye ki kapasite l genyen pou l travay. Ki sa l ka fè? Se sa w ka fè e se sa w ap fè ki detèmine ki jan vi w ap ye. Kijan wap reyisi viw kilè kòman e kòman viw ap fini kòman wap vyeyi ebyen si ou pa genyen kapasite pwofesyonèl sa vle di ou pa fòme pwofesyonèlman nan peyi etranje Apa de lang, apa de lojman, travay pral pote yon ansanm de pwoblèm pou ou. Li kapab difisil pou jwenn travay. Ou ka jwenn li, ou pa ka mentni li, ou pa ka rete ladan li. Travay la se yon pwen ki esansyèl Pandan n son pwen ki esansyèl la, li fòme, pou yon ansanb de moun ki deside vin viv nan peyi etranje, yon pwoblèm. Paske san travay, nou p ap ka peye kay, nou p ap ka manje, nou p ap ka peye bil entènèt, nou p ap ka fè anyen. Ki te diferan, lè n te nan peyi nou, nou peye kay pa ane, nou ka fè 12 mwa n ap sanble kòb kay la pou lè ane a ap vini. Ebyen nan peyi etranje, Disans pou sanble kòb kay la pandan yon mwa, mwa li gintan rive si w pap travay sè foutu sè vrèman dezole. Se sak fè travay la li vin konsidere kòm yon difikilte pou moun ki pa jwenn li. Pou moun ki jwenn li tou, li vin fòme yon lòt tip de difikilte pa rapò avèk ki rèv moun nan gen. Travay la li pran mwatye nan tan moun nan genyen nan peyi etranje. Semèn nan gen 5 jou, gen travay ou travay pandan 6, 7 jou yo. Semèn nan, semèn nan gen lendi jiska vandredi, gen travay ou travay de lendi jiska vandredi. Gen travay ou travay de lendi jiska dimanch, gen travay ou travay de lendi jiska samdi. Nou konnen nan jou a gen 24 è. Gen 12 zè ki ba w jou e genyen egzakteman 12 zè ki nan nwit. Ebyen nan 12 zè ki jou sa, nan travay la, yon moun oblije gate oubyen envesti 12 zè sa omwen pou li kapab travay. Travay la ou pa fè 12 zè ladann. Lèw leve pou preparew pou al travay, epi kote ou pran machin pou al travay la distans lan avèk lèw leve a, lèw kontwolel ale retou pou ta tounen vin lakay ou li baw 12 heures. Gen travay ou travay 8 heures pa jou, gen travay ou travay 7 heures pa jou, men lèw pran distans kote ou rete pou preparew lèw leve ou genyen 12 heures ki rezève deja pou travay. Imajine nou yon jèn ki ap etidye kap travay. Jèn sa a, nan 24 trè a, li oblije mete 18 tè de kote, 6 zè pou le repo. Si yo rekòmande omwen 7 a 8 tè, nan moman m ap pale avè w la pou moun dòmi, deja yon moun k ap travay, k ap etidye pa ka gen 7 a 8 tè pou li dòmi. Ò, si li gen 6 zè nan jounen an pou l ret lakay li, anben nan 6 zè sa a, fò l benyen. lè pou l gntan prepare pou l al dòmi, li kapab fè yon 5 è, 4 è dòmi. Sa vin rann travay la se yon lòt difikilte ke yon moun ki deside kite lakay li, peyi l pou l vin viv nan peyi etranje dwe afwonte. Travay! Lòt bagay ki se difikilte pou moun nan peyi etranje se dokimantasyon. Dokimantasyon yon ansanb de peyi dokiman enpe pli fasil men gen de peyi

Ke lanmou te simen nan kèm nan li toujou. Dèfwa yo konn anvi tounen yo pa kapab paske pa gen dokimantasyon e si yo vwayaje si yo tounen nan peyi yo yo pap ka tounen nan peyi a yo pral pase menm mizè yo te pase pou yal nan peyi a donk se sa vin fè egzakteman dokimantasyon kreye yon ansanb de difikilte nan lavi anpil etranje ki kite etazini ki kite lafrans ki kite kanada Kit ou te Brezil, ou te Chili, ou te Meksik, donk g'on ansanb de difikilte li vin kreye otou de ou menm. Donk 4 difikilte sa yo, se 4 difikilte majè ke kèlkeswa moun, kèlkeswa tip de moun nan, li oblije afwonte difikilte sa yo pou li reyisi rèv li nan peyi etranje. Reyisi rèv ou nan peyi etranje, li depann de ki kapasite ou genyen, kisa ou ka fè, kisa w swete fè nan demen e kijan ou pran vi w an men, kijan ou motive w. Donk, se 4 difikilte sa yo, kèlkeswa peyi yon moun ap viv, kèlkeswa kote yon moun ye, li dwe aprann pou l sipere, li dwe aprann pou li siperyorize l. avèk tip de pwoblèm sa yo, avèk tip de difikilte sa yo pou li reyisi la vi. Donk se videyo sa a mwen te pote pou nou, pa bliye videyo a si l merite like, like li, si l merite kòmante, kòmante l, si l merite pataje, pataje l, se te Rojnel Toussaint. nan prezantasyon may meyò difikilte, gran difikilte, yon moun genyen pou li rankontre nan peyi etranje si l vle reyisi rèv li. Donk, mèsi, a la pwochèn pou yon lòt videyo.